paske te gen de jès ki tap fèt ke mwen wè ke ki kont nou menm kap sipòte yo a. Mwen map di nou sa ankò. Pa bliye Police report sa si se vre nou genyen li um si nou gen numéro Police report la. Nou gen numéro Police report la make sure nou kenbe l fò make sure nou sonje dat lan make sure nou akonpaye l make sure nou komanse prepare folder nou nou akonpaye l avèk tout pati nan piga nou parèt nan kot avèk videyo pakèt videyo byen long nan nan nan nan nan wap pran pati nya mwen map diyo moun sa si m te nan biznis ak yon moun mwen peyo ou lajan m e biznis mwen tap fè avè w mwen fil la kou vyole biznis mwen so kounye w vle rele m nan kot m gen prèv pou ou oh oh nou tap ri m. Ni prèv pou ou? E, tèlman biznis mwen vyole, ke mwen mpèd de konfyans, nan ou menm ke mte bay regle biznis pou mwen, se nòmal, mwen gen dwa, monte sou social media, mgen dwa pale de sa. Yes, mgen full dwa, ou menm ou santi ke ou vle retire dwa a nan menm, rele m nan kot. E lè m rive nan kot lan, gen lòt moun w ap gen pwoblèm. Kwè m si w vle. Pase gen papye. E menm si lòt moun pa ta vle parèt, m ap fè yo soupina moun nan. O o! Ehehe! Ban mwen, se mwen, m konn sa k gen la. Hello Sa k gen Kote w ye la Humm M ap travay lakay mwen wi Hein Non Humm Depi 3 zè e demi di maten Wi Sa k tonbe Sa m ap chèche Bon mwen misye te ka kitem lakay mwen chak jou m tap fel. Paske bay opòtinite sa yo e blan yo bay yo. Lè yo resi lagel nan men yon ti fanm nwa yon ti nèg nwa e kouri pranl. So kote ou ye la ou lòt bò a? Alo wale? Ou pap vin demen? Questionable? Mbe, mbe ok. Bon mwen rele ou talè cheri. Ok baby. Yeah. Ou konprann? Fò m di nou, m wè moun isit ap itilize kot pou yo bay moun presyon. Nou jan m wè zannimo nan kot, m te kwè epi kretyen vivan. E e. Bon sa k pi rèd la, hum, m ap tann nenpòt moun ki rele m nan kot pou m fè jij lan konnen. First time responder, front line workers. M pa ka vin nan kot kounya. I say m overwhelm with the corona yeah yeah the covid 19 I'm overwhelm M konn jòj Montre map montre nou pou nou aprann konn lwa peyi a map montre nou pou nou konn ki wout nou vle fè. Ou konprann? M ap montre nou pou nou mèyè konn ki wout nou vle fè. Fò nou konn ki wout nou vle fè nan peyi. Alò kounye a la, nou ta pri m. An nou je, nou, alò kounye a m ta kite moun vin mete m devan pou m al fè manti nan pri senp. O, nou ta pri m. E pa mwen n ap jwenn. Gwosè manti sa a, e pa mwen n ap jwenn. E sa map di nou, nou vin nan peyi a, nou, bon, kote moun, ki jan pou moun fè learn from yon moun k abitye monte desann nan prizon? Ou pa ka learn from that person. Ou pa ka learn from that person. Kwè m silvouplè. E sa k fè,

Pretel de chè tout kote. Chè video kote blan an video kap ba yo pwoblèm nan chè li tout kote chè li moun ki fanatik manbo similòm yo nou tout nèt chè chè chè tout kote paske lè yon bagay pa fè li pa fè. Lè yon bagay pa ach, pa fè, li pa fè, ou konprann? Chè tout kote. Mwen menm sa k fè m pa pral di nou. Nou kapab chè study to pass one two three a pou mwen wi. But m ta plis renmen pou nou ch kon, kòmanse chè li avèk vitès, petèt lendi. Paske, se, m panse m ap gade demen si Dye vle pou m wè èske y ap fini vrèman. Paske according to, um, e, Ayiti Zen, nou bezwen pou fè website nou rele Ayiti Zen. Ki se Djinlove. Map gade Haiti zen. Map gade tout yè swa. Yè swa kilè l te? Pou se pa minwi edmi inè m te nan telefon avèk Haiti zen. Pase ke kote moun ki konpayi ka peye bill software lan, li pa bò isit. Fò nou te rete a lè a pou nou jwenn yo. Anfen. So. Ou konprann mwen? Tann mwen ti mwen. Ok, so now. Mwen ap di nou lòt bagan ankò ke m ap fon lòt e m ap fon lòt wout. Se sa m met tout kòb sa deyò nan website mwen. M gen yon lòt sipriz. Se sa m met tout kòb sa deyò. E pa bliye. Blan isit pa foure kò yo nan bagay ilegal moun. Si Blondedy konpayi l lan pa t legal, kwè m si w vle, pa t blan sa, blan t ap vin kanpe ka yon ti fanm nwa pou yo sèvi avè, pou yo sèvi w, t ap ri m. Ou konprann? E w lè nou byen gade, Blondedy ap byen pase. Kontinye share pou li. Kontinye ba l love lan, ba l 2 share tout kote nou pase. Kontinye lage blessing nan sou li. Se sa k fè y ap anraje konsa, chak chè nou bay yo men m n ap ba yo n ap ba yo bous fè pou y ale nan prisent. Wi wi wi wi yo pral nan prisent paske yo pa ka bagay sa yo pa ka wè l chè yo pa ka wè l. Pa bliye mezanmi pou pwomosyon nou rele pè jojo pwomo pi rèd. Pou pwomosyon nou rele pè jojo pwomo pi rèd. Pou pwomosyon nou rele tori pwomo. Tori cho. Pwomote rele mas konpa. E kounye a Ralph reyini ap e bezwen pwomosyon. Ou konprann se lapè kap fèt tout kote. Sipòte l bal pwomosyon nou. Paske on sèl pwomosyon pa ase. Nou gen Pè Jojo, nou gen Tory, nou bezwen Mascoupa, nou bezwen Ralph. M tout moun nèt sipoze gen pwomosyon tout kote. Si se nan Lova nou vle al bay pwomosyon tou, nou ka dwa bay Lova pwomosyon. Paske toutotan bagay la ap mache, li pi bon. Epi banm bon ti konsèy pou. Eske bon mwen fè sa. E ou menm kap relem la? Gaël, eske ou kap relem? Mete oui mwen. E mwen ou sanble chanje foto ou la.

Ok se pa bon. M fè men wa rele m anko apre. Fè m rele ou bak ou pa reponn. Wi, um, tout moun bezwen repo despri yo pou nou biznis nou nap mache. Mwen be sa fè gen moun m pa nan ni palan pil avè nou, m pa nan ni palan pil.

Wi Nou konprann timoun so ke la pè renye tout moun la pou yo manje bouch Ralph ouvè poul manje son sel bagay Ralph gen de ti strateji fòl chanje lakay li ou konprann pè Jojo la poul manje mas konpa la poul manje Lovamix la poul manje tout moun la pou yo manje Drama fè reklam nou ke dwa pase nou bay reklam nou sou Drama ou konprann so Nap mache, nap pouse Blondedy tout kote. Imajine w kounye a la, fi an, gade gwosè fi an vini, gade eta po fi an. Imajine w fi sa a ta pral touye tèt li la vre. Kounye a yo ta pral di w wi, kounye a se gwo envestigasyon pou yo konn si se vre, pou yo konn si te gen moun ki te ekri bagay konsa de fi a. Ban m di nou yon ti pawòl. Nap di moun betiz, nap poste moun. Epi lè fini nou pa vle pou yo poste nou Mwen menm depi nou dim betiz map poste nou Oh oh Depi nou atake mwen map poste nou Ke m pa poste nou an 1 a 1 Match nul Oh oh A map vin kite nou fè 2 a 0 sou mwen nou tap ri m M pap kite nou fè 2 a 0 Blondedy montre nou yon lòt bagay ankò Gon bagay m pat konprann nan Blondedy. Map gade kwak li nan difikilte avèk Djebeats. Ou pa janm wè l monte. Lan li di le bisnis li tap fè a Djebeats se pat yon zanmi. Bon, chak moun defini zanmi yon diferan jan. Ou konprann? Men lè sa nou tout nan nèt la nou tap kouri dèyè l. Men lè w byen gade, gade detan san tan l rete l voye love la bay Djebeats. Sou tan map swiv sa. Moun sa yo, lòt moun sa yo map nap pale de yo a, moun kap mache nan Prisent kounye a, m pa konn kote moun a braslè konn al nan Prisent. Ou wè yo pa ka rive, yo voye moun. Moun ki konn ap mache nan Prisent, kap mache nan Prisent kounye a, se son dè moun, yo pa janm bay moun love la vre. An nou serye. Gade madanm kap vann epis lan. Madanm kap vann epis lan, yo pa janm bal love la non. Oh oh hey moun yo se yo gen moun yo nan moun yo nan yon misyon yo vin leve sou nèt lan pou yo vire do yo pa gen pesonn yap bay pase yo pa gen pesonn yap bay pase yo pa gen pesonn yap bay pase nou gadon sèl moman la yo gentan bliye tout lè Tory pè a tap defann Florence bon jounen jodi an la pase zam nan sak fè se non pè jojo yo mete nan ripòt pase se zam nan eeh se zam sa yo regrèt la eeh pase yo konnen ou mèt met non Tory nan ripòt ou pap janm jwenn Tory ou konprann se zam nan yo fè tout trik ki genyen. Yo fè tout truk ki gen. Tout truk. An nou serye. Jodi an prete blondedi de chè pou mwen. Prete l de chè pou mwen. Pou nan jounen an nou chak ki la. Bal de chè. Tout kote. Gadan ou gadan ba nou nan kota mari nou la kale fout blondedi yon chè bou. Nou enerve de sak pase a fout li de twa chè. Prete l de chè. Share video konn ki video se video sa a moun ap pral share la mezanmi eske video a sou YouTube li sou YouTube blondedy an al sou YouTube la nal share video a share epi blondedy li lè wi pou gon pou gon reklam pou blondlight an anglè ou bezwen sa ou bezwen yon reklam an anglè pou nou komanse lagel tout lòt kote yo tou Ou pa wè mwen menm kounye a la, stèdi tou pas reklam mwen an anglè la k ap fèt, blan je vèt wi k ap fè l. Donk n ap konn jòj. Ann avan, pandan y ap lage nan dèyè nou, nou menm n ap mache. Prete l de chè. Prete l de chè pou mwen. Ki moun ki di tori pa gen kay se mache domi nan vwati ya. Tori pa bay moun règle anyen pou li. Li pa bay moun règle anyen pou li pitit mwen. El kanpe la, tori di w konsa depi pou vin chèche l kont, l ap pèdi yon pye l nan moun do. Menm mwen si m pa ranje kò m ak tori. Tori ta pase m de twa kout betiz. Haa wey! De milyon mizik sou may la fèt. Mezanmi yo. Oh, an tou ka le pèp, se, pa bliye, review mwen ap kòmanse 4 jiyè ankò. Map gade paske mwen se pa e pa 100 percent sure paske map gade mwen kankou corona tap spike a vle spike anko la ou konnen si corona ap spike liv yo poko ka ouvè konprann men nou gen yon plan pou 4 juillet nap gade le 15 nan la konba yo ye paske Boston ouvè mwen pa tande corona pa telman spike nan Boston wè yon problem sa yo nap gade koman bagay la ye. ok so le pèp um, e tan mwen ti moun le pèp pa bliye um, review hein se le 4 juyè gen moun mwen wè gen mwen wè gen 2 moun ki te peye review an sou sou koman li bay sa sou zèl moun sa yo Lè w fin peye m, ou mòs rele m, ok? Ou mòs rele m pou m konfime dat la avè w. Paske non sèlman moun nan peye m epi m rele nan telefòn yo pa reponn, m gen 2 moun, m kwè 2 moun ki peye m, m pa bezwen bay non yo live, m ap de sou zèl yo, 2 moun sa yo peye m yè, m ta renmen ke nou rele m pou mwen konfime ki dat, ki kote n ap soti, kòman aranjman ap fèt pou nou Ok, epi dotan plis tou, gen koman pit lan rele, gen nan website mwen an nou nap wè gen moun ki soti lwen, mwen nou pa bezwen rele m pou nap mande m adrès otèl anymore, nap jwenn link pou otèl lan epi se se map mande konpayi an pou fè, sou bezwen lojman You know, accommodations, ou ap kapab klike sou link hotel lan ki m voye w kote gen hotel ki pi pre kote review m nan fèt lan. Ou kapab chwazi, m ap mete 2 hotel e e m ap negosye avèk um, kòman rele um, m gon Holiday Inn ke m ap negosye negosye avè li pou l ta ban m koupon. But yo mande mwen eske m panse m ka ba yo yon afè de 20 moun pa mwa. San te kache guys, m pa konnen. Paske m gen moun ki tout tan soti Florida, Boston, soti byen lwen vin nan Rivyou. I don't know. Yo pou ta ban m yon koupon at least yo ta ban m yon 10 pou san off. I don't know. So, manager hotel lan te mande m ankò. Bon, yè yo voye papye ban mwen. Jean Love. Ou konnen e Djinlove kap maneje baay sa yo mwen. Li te, li di mwen sa, sa yo vle ofri an, it's good for now, but fòm ta siyen, e si apre 3 mwa, 4 mwa, m, sa mwen di, moun mwen di, m ka refere ba yo an, li pa mache, y ape kanpe pwomosyon an. So, antouka. Nap swiv. Antouka le pèp e pa bliye sipòte Blondedy, prete Blondedy 2 chè, prete l 3 chè Blondedy Ferdinand shop pwen kòm al pran blond like nou sipòte manbo similòm avèk sipòte manbo similòm sipòte pè jojo promo Tori show sipòte tout moun yo nèt pou yo kapab ou konprann e fè mesaj nou an pase tout kote antouka le.